Depi kèk tan, nan peyi Dayiti, zafè chita pale, konferans nasyonal, dyalòg nasyonal, eta jenero sektoryèl, eta jenero tou kou, konferans nasyonal souvrèn, se mo k ap klewonnen nan zòrèy tout moun. Chak jou nan peyi Dayiti, lè ou ouvè radyo, televizyon, ou monte sou telefòn ou, se menm koze sa k ap pale. Kidonk, ni moun nan pouvwa, ni moun ki nan opozisyon ap. Pale on sèl langaj ki rezime ak on sèl bagay. Se sèl on chita pale ki ka retire Ayiti nan kafou tenten l ye la a depi kèk tan. An kalite moun k ap fouye chache konnen, epi chache konprann, rezon fondamantal ki fè n pa ka rive chita pale pou n regle sa ki bon nan peyi a, jodi a, m gen onè vin fon ti pale ak nou sou rezilta rechèch m fè sou fenomèn chen manje chen k ap taye banda nan tout sektè nan vi nasyonal la. Pou n kòmanse, m ap poze ti kesyon sa a, Poukisa lè se pou kraze brize nou chita alasegond san youn pa t voye lèt bay lòt? Nou jwenn kote pou n jwenn nan lè egzat, nou di tout sa n sipoze di nan yon bat je, tout sa n te planifye yo fèt san manke yon yota. Si se Aristide nou di k prale, trap de, manifestasyon, koudeta fèt, grenn nan mouda, Aristide ale. Si se Mateli nou di nap trake, malgre lap fè laloz, nou matrake l, nou bloke l. Alò, m pran 2 egzanp sa yo, se pou montre, depi se sa k mal nou pare pou n fè nan peyi a, nap chita pale, e nap jwenn rezilta a gwo gwo. Men depi se pou regle yon bagay ki bon, nou pa ka chita pale. Mezanmi, ann konprann, si n ap sonje, nan zafè Eta jenewo sektoryèl ki te sou pye a, ansyen premye minis Jacques Edouard Alexis sèmante, li di pa gen tonnè k ap fè l chita ak yon lòt agwonòm ki te nan menm komisyon Eta jenewo sektoryèl la. Sa k pase, nan jenn gason yo te gen pwoblèm nan fakilte agwonomi. Mezanmi, m pran ase egzanp, m poze ase kesyon. Ann vin dirèk pou n wè zafè chita pale ant Ayisyen ak Ayisyen pou regle sa k bon pou peyi a pa ka kontinye rezime ak yon senp aksyon kote aktè politik yo, si n ta pran Prezidan Jovenel, Prezidan Aristide, Prezidan Martelly, Moïse Jean Charles, André Michel, Youri Latortue, K-Plim, Victor Benoît, elatriye, ap vin chita pale sou menm tab. Chita pale nap pale k ka retire Ayiti nan sou devlopman an pa ka fèt konsa e l pa senp konsa. Pou m fè plis limyè, m ap fè n konprann, chita pale nou wè k fèt fasil fasil ant aktè politik yo pou chavire yon lòt ki sou pouvwa pa senp tou non. Li rive fèt fasil paske gon tab mistik ki repoze sou do on bann antite de gè ki anbranl nan peyi a Se paske gon latriye fòs mistik ki la pou fè lagè kap feraye nan peyi a ki fè depi se chita pale pou chavire nap chita pale. Kidonk poun chita pale poun rive konstwi sa ki bon, sa mande poun met sou pye yon lòt tab mistik anndan peyi a kote se antite ki la pou lapè, antite ki la pou konstriksyon nou dwe mete anbranl anndan peyi a. Tab mistik ki repoze sou lagè ki anndan peyi a nou pa dwe krazel. Tou senpleman, n ap retire l kote l ye a, n ap mete l nan yon lòt chanm nan kay la, sou gwo sekirite, pou anpeche timoun dezòd nan kay la ak vwazen malveyan pa al deplase l pou mete l kote l pa dwe ye suivan moman an. Fòk nou konnen, tout gran peyi nan mond la gen tab mistik ki la pou desèvi repa lagè. Lè yo rive nan bout kote se lagè yo dwe fè pou sove lonè yo, yo rale tab mistik pou desèvi repa lagè yo, yo mete l nan chanm devan. Lè sa a, LONU te mèt ap pale, sa pa gade yo sot la rive la. Kifè, tab mistik nou gen la pou desèvi espri lagè yo, nou dwe sere l byen fon nan chanm sekrè nou. Lè n twouve n nan sitiyasyon pou n sèvi ak li, pou n jwenn li, pou mete l an valè. Jodi a nan sa n ye la, nou bezwen mete kanpe yon tab mistik pou n desèvi espri k la pou lapè ak konstriksyon yo. Pou deplase tab mistik ki repoze sou lagè a, sa mande anpil konesans. Pou jwenn vrè espas pou mete l, sa mande anpil konesans. Pou jere l nan espas ou mete l la, sa mande anpil konesans. Se menm jan. Pou nouvo tab mistik nou bezwen jodi a, sa mande anpil konesans pou monte tab sila a. Otomatikman, nou byen monte tab sa a, nou envite tout antite ki la pou lapè ak konstriksyon yo, y ap vin patisipe, y ap pran plas yo tout bon sou tab la, nan dimansyon pa nou kòm moun, n ap sezi wè chanjman pozitif k ap fèt nan mantalite pèp ayisyen an. Jodi a, m vle fè n konprann, se pa moun ayisyen pa moun, Se pa lekòl Ayisyen pa ale, se pa eklere Ayisyen pa eklere, se pa sosyalize Ayisyen pa sosyalize, men fòs mistik k ap domine anndan peyi a, se fòs ki la pou lagè yo ye. Avèk yon chanjman tab mistik kote se antite ki la pou lapè ak konstriksyon k ap renye, n ap wè, san twòp tire kòd, Ayisyen ap chita pale ak Ayisyen, san kondisyon, pou chanje kondisyon lavi nan peyi Dayiti. Chanjman tab mistik sa kap pale a, eske sim konnen tout sam sipoze fè map ka fèl? Eske siw konnen tout sa w sipoze fè wap ka fèl? Eske se ayisyen k dwe fè tout sak sipoze fèt poun chanje tab mistik peyi a? M te ka konnen tout sak sipoze fèt poun chanje tab mistik la. pou n fè lòt antite k la pou lapè ak konstriksyon yo pran plas, ou te ka konnen l tou. Men pou fè sa, ni mwen ni ou pa ka fè l. Sèl moun ki ka ban nou sinyal ak lese pase pou n fè tout sa k sipoze fèt, se Prezidan an. Kidonk, avèk yon lòt eskòt espri k pran kòmand, n ap ka planifye devlopman peyi a. Diferans pral tounen fòs pou nou. Tout relijyon gen nan peyi a pral itil peyi a. Denominasyon pap pwoblèm pou nou, ki di sou plan politik, ki di sou plan relijye. Paske nap gen menm ond mistik ki travèse nou. Lè sa a, nap ka chita pale fizikman pou n met sou papye tout sa n sipoze fè pou n bay peyi a yon plan devlopman, yon pwojè de sosyete kote sou baz ekspètiz, responsablite yo pral pataje. Lè sa a, pòs nan Leta p ap tounen tranch gato. M ap fini pou m di, daprè rechèch m fè, sèl jan pou chita pale a tounen yon reyalite ki bay rezilta, fòk nou abòde l nan dimansyon ak reyalite mistik bout tè sa a ki se Ayiti.